Bonswa tout moun, non m se avoka Bianca, m son avoka imigrasyon Boston. Mwen ede moun jwenn kat rezidans, azil, aplike pou yo vin sitwayen ameriken, defans de depòtasyon, nenpòt dosye imigrasyon ta genyen m ka ede w avèk li. Si w gen kesyon oubyen si w vle kontakte mwen pou ka pou m ka ede w avèk dosye imigrasyon pa w lan, ou mèt rele m nan 508 942 74 97. Si w Ayiti, ou mèt voye yon mesaj pou mwen nan WhatsApp oubyen ou mèt rele m nan WhatsApp. So videyo sa jodia se de yon kesyon moun te poze mwen, yo te mande mwen kisa w ka fè si imigrasyon di ke ou bay manti epi poutèt sa yo pa ba ou yo pa apwouve aplikasyon w lan. So, lè w ap aplike pou yon benefis imigrasyon fò w ranpli yon fòm. Epi aprè sa, imigrasyon pral voye w, pral mande w antre pou yon entèvyou, pou yo ka mande w kesyon, epi y ap gade fòm nan tou, epi repons ou bay nan entèvyou an, y ap konpare li avèk sa w te ekri nan fòm nan. So, si sa w di nan entèvyou an pa menm sa w te ekri nan fòm nan, imigrasyon ka ba w yon refi, epi yo ka deside ke w ap bay manti. Si yo ba w refi de akoz de ou bay manti, sa a ap rete nan sistèm nan pou ou pou tout rès vi w. So sa vle di ke ou pap ka janm retounen Etazini. So, pa egzanp, gen enpe moun, on bagay ki konn pase, gen enpe moun ki ap aplike pou on viza 5 an. yo pa marye. Men nan aplikasyon an, yo di ke yo marye. Paske yo panse ke si yo di ke yo marye, y ap ka jwenn viza pi vit, pi fasil. So kounye a imigrasyon ba yo viza, yo antre Etazini, epi kounye a yo vin marye avèk yon sitwayen ameriken, pa egzanp. Kounye a nan aplikasyon pou kat rezidans lan, yo vin di ke yo pa t janm marye. So kounya lè yo ale devan imigrasyon pou entèvyou an pou kat rezidans lan, imigrasyon pral mande yo, eske w te janm marye? Epi moun nan pral di non. Kounya imigrasyon pral di, enben, nan aplikasyon pou viza ou te di ke w marye, kounya nan aplikasyon pou kat rezidans lan ou di ke w pat janm marye ditou. So map ba w refi paske w di ke w ap bay manti, ou bay manti enpi yap mete refi nan sistèm lan pou ou, epi kounya w pap ka janm jwenn yon kat Ou pap ka janm jwenn yon kat rezidans, ou pap ka menm jwenn yon viza 5 an paske ou te bay manti. Lè ou bay manti sa rete nan sistèm nan pou tout rès vi. So, ou pap ka jwenn ankenn lòt benefis imigrasyon san etire manti an. Epi etire manti an yon pwosès ki ka trè difisil pou enpe moun. Paske e pa tout moun ki kwalifye pou yo ka etire manti an. Se poutèt sa, lè w ap aplike pou benefis imigrasyon, ou pa dwe bay manti, paske si ou bay manti, yo ka ba w refi akoz de manti an epi l ap rete pou nan sistèm nan pou tout rès vi w, epi ou p ap ka janm jwenn yon lòt benefis san ou ka retire manti an, epi pwosès pou retire manti an ka trè difisil, ka trè konplike. M swete ke nou te renmen videyo sa jodia. Silvouplè pataje li avèk zanmi nou, avèk fanmi nou ki ka benefis nan videyo sa. Epi si nou gen ankenn kesyon de imigrasyon oubyen si nou ta vle m ede nou avèk dosye imigrasyon nou, nou mèt rele mwen nan 508 942 74 97. Nou mèt rele m nan whatsapp oubyen voye mesaj pou mwen nan whatsapp. Mèsi.